Pou fon ti fanm bliye tèt li nan konvèzasyon menn ou pa sipoze ap plede itilize pil sijè zorat ke tout nèg ap itilize yo baz fòk ou ka itilize yon seri de sijè ke fanm nan pa abitye tande l pa abitye viv wè sa m di w la paske kòm etan malalfa baz ou sipoze gen kapasite pou mennen konvèzasyon an nan yon nivo kote ke fanm nan ka santi l ap dekouvri tèt li nan ou frè. Se sak fè nan video sa jodi an la mesye m pral bann 5 grenn sijè malè ke fanm poko abitye tande baz yow m garanti w frè wap sezi wè nan ki nivo fanm sa ap fin adikte ansanm avèw baz pa bliye mesye like video a kite yon kòmantè epi pataje video a pou nou menn ekri 100 pou 100 mal alfa nan kòmantè yo mesye fè sa kounya pou n ka fè m santi n ansanm avèm epi san pale anpil nap pase dirèk dirèk a premye sijè a menn. Premye sijè a byen rapid baz se sa ke nou rele efè miwa la lè sa ou kreye sa w santi a nan fanm lan ou wè sa m di w la men sa w santi pou fanm lan w just fè l santi l pou ou tou atravè konvèsasyon ke ou menm ou gen ansanm avè l la pa egzanp ou ka di l m t ap gade jan moun kominike epi m rann mwen kont ke gen moun ki atire moun tankou leman san ke yo pa menm pale èske w konn santi w konekte ak yon moun san ke w pa menm konn ki rezon k fè sa baz. Poukisa sa mache menn? Sa mache se paske non sèlman ou menm ou di l kòman ke ou konn wè yon seri de moun ye, kòman moun konn atire moun tankou leman, ou di l eske l konn santi sa tou baz? E otomatikman ke ou mande l eske l konn santi sa, lè sa l pral santi yon koneksyon emosyonèl, yon tansyon seksyèl antre li menm ansanm avè w, antre nou 2 a, paske se nou k ap dyaloge ansanm frè, kèlkeswa bagay w ap pale. gen rapò avèk nou de men fanm nan pap imajine lòt bagay ke li menm ansanm avèw sa se youn nan bagay ke anpil nèg pa janm gen kapasite pou yo fè menn lòske yap dyaloge a yon ti fanm pou yo kreye koneksyon emosyonèl la men nèg ap pale de tout kalite tenten pale de manje lap pale de lekòl lap pale de bwè lap pale de travay etc baz sa yo pa gen okenn koneksyon emosyonèl yo pa gen Ki entansyon seksyèl ke yo kreye, frè? Dezyèm sijè a pi rapid menn se sa ke nou rele vizyon grandè a. Kòm etan m al alfa pa janm bliye sa m toujou di n sa mesye, fanm pa janm enterese a yon nèg ki gen yon stati ki enferyè ansanm avè l. Fòk ou ka parèt siperyè ansanm avè l nan estim ou, nan konfyans ou, nan kèlkeswa lòt bagay ke l ye a menn. Pa egzanp ou ka di manzè yon bagay konsa, m se yon nèg ki pa sèlman kwè nan travay pou lajan. Konprann m kwè nan eritaj anpil tou. E si gon bagay ou ta renmen mond lan sonje de ou lòske ou pa la ankò ki sa l t ap ye? Baz, m pa ba w manti ou wè la a, ou fè fanm nan santi ou s on nèg kòmsi ki pa wè sèlman devan pwent nen w, ou wè pi lwen ke sa, ou wè pi lwen ke zye w toujou menn. E m p ap ba w manti fanm renmen sa anpil nan gason otomatikman ke w ap dyaloge ansanm avè l, ou gen kapasite lòske l fin reponn menn pou w reyaji sou repons li ba ou a pou di l ki sa w panse pou w di l. Se ou menm men kisa w tap vle, men kisa w ta renmen moun di de ou lòske w pa la ankò tou. Wè sa m di w la menn, e pa bliye lòske w di l lè l pa la ankò, se emosyon w ap kreye menn, se pa kòmsi m ta di w se sa l ap di a w bezwen, non, men se sansasyon an, se abitid la, se koneksyon an ke w bezwen menn, se kreye vayb, kreye emosyon. Lè w di yon moun, lè moun nan ap imajine lè l mouri, yow, sa kreye emosyon nan yon degre ke w pa ta janm imajine frè. Twazyèm sijè a byen rapid menn se sou karaktè fanm nan baz. Pa egzanp, pandan w ap dyaloge ansanm avè l ou just pale yon fason pou montre l w ap li nanm li, w ap li sa k ap pase anndan l. Ou wè sa m di w la menn? Pa egzanp ou ka di l, ou genlè s on moun ki renmen moun anpil e an menm tan ou genlè trè selektif tou sou ki tip de moun ou ta renmen antre nan ti mond sekrè w la. M pa konn si m twonpe m. Baz, ou wè la a, non sèlman w di fanm nan li genlè renmen moun anpil e menm jan an tou li genlè s on moun kòmsi ki gen chwa, ki pa chwazi nenpòt bagay ki pou antre nan ti mond sekrè l la baay. Yow, ou wè lè w fè sa a menn, ou ka imajine w s on, ou ka panse s on senp bagay ou fè. Ou fè on bagay ki touche fanm nan yon fason ki pwofon alenteryè, pa anndan menn, ou wè sa m di w la frè. Manke ou gen kapasite pou jere game sa yo m pap baw manti wap sezi wè kòman wap vin gon lòt level nan konvèsasyon a nenpòt ti fanm li ye a frè e lè sa m pap baw manti fanm nan pral kale kòl fanm nan pral ouvè kòl poul pale de tèt li ansanm avèw lòske ou idantifye yon bagay kòmsi ki gon yon kalite nan li bagay sa yo m pap baw manti fanm nan son èt ki konsa anpil mesye ki renmen pale de tèt yo man otomatikman ke wap fè fanm nan pale de tèt li sou nenpòt bagay la gade lap fè nenpòt 30 40. 50 minutes ap dyaloge ansanm avè w la tankou si se yon cheval ki kase kòd nan pikèt rezon an se paske li pral ba w anpil rezon nesesè pou l fè w santi ke yow sa w dekouvri sou li a se yon verite ki absoli ou gen tout rezon konprann pou dekouvri l li se yon moun ki bon ki bon pase bonbon. Katriyèm sijè a pi rapid menn se sa ki baze sou eksperyans fanm nan menn. Wè sa m di w la pandan w ap dyaloge ansanm avè l non sèlman ou ka pataje eksperyans pa w ansanm avè l tou ou ka fè l pataje eksperyans li avè w parapò a yon sijè kèlkonk men fòk ou ti aske anndan sijè sa a menn gen emosyon baz toujou ti aske gen emosyon gen bagay biza gen etonman ladan l nèg ap pa egzanp ou ka di l yon bagay konsa. Ki dènye fwa w te fè yon bagay ki te fè w pè anpil, e apre w ta pral santi w se yon moun ki trè egzat, ki trè vivan, lefèke w te poze aksyon sa a? Men, baz, ou wè lòske w fin di l sa, yow, non sèlman li pral imajine tout bagay ki te fè l pè lòske l te fin fè yo, ki bagay, ki aksyon l te poze ki te fè l pè anpil, e apre sa l ta pral santi l djanm, li ta pral santi l solid, eksetera. Ou wè la a, se emosyon yo ye, se vayb sa yo kreye, nèg. e otomatikman ke w gen kapasite pou soulve emosyon lakay fanm, m pap ba w manti sa pral fè fanm nan konekte ansanm avè w baz, se diferans sa ki genyen antre nèg ki nòmal yo avèk nèg ki alfa yo menn, otomatikman ke w pa gen kapasite pou choke fanm nan nan sa w ap di, pou fè l etone, pou fè l wè de bagay ki biza baz, m pap ba w manti gade w ap gade w ap wè lòt nèg ap fè dega ou menm menm w ap mache fè zero nèg, mesye n konn sa l ye deja e pa tout bagay m pral bay nan videyo la menn, liv la. Pou sa li egziste, se yon liv ki chaje vayb a gogo ladan l. Ou menm ki enterese avè l, link lan nan tèks ki sou kòmantè oubyen nan deskripsyon videyo a. Si Ayiti oubyen Sendomeng menn, oubyen si pa egzanp ou pa gen ni PayPal, ni kat de kredi, ou pa gen mwayen pou sa baz, nimewo m sou ekran la, ekri m sou WhatsApp, di m se liv la w bezwen m ap jere w alèz alèz, dayè n konn sa li ye deja mesye, anyen pap chanje nou, n ap toujou rete san pou san mal alfa menn, pa bliye pataje videyo a mesye, pataje, pataje, pataje nan tout gwoup, WhatsApp, Facebook, Instagram nèg, yeah.